Faneli, kòman ou ye la, ou anfòm?

E doktè a di spèm mwen fèb. Donk kounye a lèm, li te banm randevou pou m pase kote l, lè m ale, m wè li vini ap preskri m klomid. Donk m konnen klomid se medikaman pou fanm. Dayè, lè w ap gade medikaman ou wè, ou wè l make, se pou ovilasyon. Donk m wè doktè a ban mwen li antanke gason. M pa konprann, èske doktè a pran m pou fanm? M pa konprann sa k fè sa oubyen èske se yon doktè chalatan? M pa konprann sa k ap pase dòk la. Evre menm, tèt chaje. Non ou konnen epa Doktè a pa mal fèt nan men paske bon sa pèt arive ou pa konnen paske ou konnen e m poko pale de sa tou paske m konnen se bon se bon fidèl fanatik sante pam ou ye m poko pale de sa e on gason kapab pran klonid on gason ka pran klonid e se pa yon pwoblèm jan w di a vre paske nan medikaman li make li di se se pou ovilasyon. Or, kiyès ki ovile? Se fanm ki ovile, pa vre? E gason pa ovile. Sa vle di ke si w ta wè yon doktè ba w klomid antanke gason, ou gen dwa etone. Se toutafè nòmal. Men m panse doktè a te gen dwa pran ditan pou l esplike w sa tou. Tout sa m bezwen konnen, se ou m tcheke. Donk si w pa t di m sa dòk la, m t ap nan erè. Epi doktè a pa esplike m bagay la konsa non. Si l te esplike m li, ok, m wè dòz preskri m li, li di m men al achte sa. Epi lè m gade m wè se klomid. Men yo yo e famasi a famasyen an ban mwen. Etou ou wè menm menm jan w di m nan lapane li epi wè doktè baw e klomid nan antanke gason pouki l kapab baw li? Poukisa? E si m te kapab fè yon ti rapèl kisa yon kisa klomid lan ye kòm nou te pale de sa deja klomid se yon medikaman ki la ki pou ede medam yo ovile men ki wòl li lòske yon moun pran medikaman sa alò espesyalman pou medam yo Li son medikaman anti estrojèn ok donk e nou konnen loske estrojèn nan se yon òmon femèl
lèm di òmon femèl lan òmon sa lakay mesye yo tou wi men li plis devlope lakay medam yo
donk nan moman ovilasyon òmon sa gon gon sèten nivo li sipoze ye ok.

Ipofiz lan kapab e sekrete LH avèk FSH. Enhen dòk la m konprann m konprann m konprann ee bon kounya la Fanie di sa ka rive ou wè doktè a baw ee klomid paske dènyèman ou te di m ou te fè spèmogram nan spèm ou te fèb bagay sa yo donk kounya la doktè a baw klomid nan al konn poukisa li baw li. Ok dòk la ou wè san pa konnen pi gran pase w mwen menm m wè doktè a ban mwen li m panse se te pou Bon se mwen, bon kòm mwen m pa fanm, eske se medam yo mwen konn ap pran medikaman sa? Kounya la nan ki ka pou yo kapab bay gason an klomid? Yo bay gason an klomid se lòske moun nan gen yon pwoblèm ipogonadism. Lè nou pale de pwoblèm ipogonadism sa vle di ke moun nan gen yon pwoblèm de fètilite, li gen yon pwoblèm nan spèm li. Ok moun nan gen yon pwoblèm de mank de, nou kapab di sa. Moun nan gon bès de pwodiksyon de spèmatozoyid. Èske ou konprann fanmi m? Wi dòk la m konprann.
Donk lòske moun nan gon pwoblèm de bès de pwodiksyon de spèmatozoyid, kounye a sa pral depann de kantite nivo e alò li depann de kantite de spèmatozoyid ke gason an genyen. Lòske ou fin fè yon spèmogram, sa pral depann de kantite de spèmatozoyid ou genyen an, donk e doktè a kapab ba w klomid. Poukisa? tout gason ki gen pwoblèm de spèmatozoyid, nou kapab pale, nou kapab rele sa yon ipogonadism moun sa genyen. Donk, tout ipogonadism li asosye, kèlkeswa koz lan, li asosye toujou, li asosye avèk yon elevasyon di to estwojèn lakay mesye yo, e yon fèble to. Testostewòn, Nou konnen testostewòn, sa nou rele andwojèn nan, se òmòn mal, sa vle di òmòn sa li sipoze plis lakay mesye yo. Donk kounye a, lòske yon gason gen ipogonadis, lòske yon gason gen ipogonadism, ebyen a se moman la, estwojèn nan vin ogmante epi testostewòn nan li diminye. On apèl sa rasyo. Sa vle di ke depi estwojèn nan ogmante lakay gason an,

E a se moman la kounya la li vin fasilite testikil li pou yo kapab pwodui bokou de spèmatozoyid. Men kounya la, e an men klomid lan li pa pran menm jan medam yo pran l lan, nou konnen medam yo e kòman yo pran klomid lan, se lè nan moman règ yo yo pran l. Ok, ebyen li diferan nou konnen mesye yo pa gen règ. Ebyen li diferan lakay mesye yo, donk mesye yo pa pran l konsa. Donk gen yon jan pou mesye yo pran l, ke nou pa bezwen site, pou moun al pran, eksetera. Nou konnen sa li, li, se yon bagay ki sekrè, oke. Donk men yon sèl bagay, nan fason ke medam yo pran l nan chak jou an, ebyen li diferan pou mesye yo, mesye yo ap pran Clomid lan avèk yon fèble dòz. Donk avèk yon fèble dòz, ebyen y ap kapab arive jwenn solisyon pandan 4 a 6 semèn ok donk e ou menm antanke fanm kap gadem tou si ou wè yo preske mare ou klomid epi ou menm antanke fanm yo preske ou klomid tou piga w etone ok se pa anyen donk tout bagay ap byen ap byen fèt e etid lan fèt deja e de moun ki gen pwoblèm sa yo ki di ki nan laj 39 an oubyen 18 ki nan laj 18 a 70 an, ki nan espas sa, ki gen pwoblèm sa, e lè yo ba yo klomid lan, a yon fèble dòz chak jou, ebyen, yo reyalize ke 4 a 6 semèn apre, donk moun sa yo, testostewòn yo ogmante, donk yo vin gen yon ase de pwodiksyon de spèmatozoyid. Dakò Fanegi, donk m panse ou konprann, ou pa bezwen fache paske doktè a li konn sa l ap fè a. E answit n ap tou di w sa tou Faneli, E nou konnen yon medikaman li genyen miltip fonksyon. Paske il y a de chèchè, de moun ki konnen. E sa k fè, ou menm ka al lopital, lè yon doktè ban yon medikaman, li se mande doktè a kont pou ki sa l ban w medikaman sa, eksetera. Paske yon medikaman gen miltip fonksyon. Ou gen dwa wè medikaman sa, popilasyon an konnen. poukisa l bon. Men kounye a doktè a li menm li ka ba w li pou yon lòt bagay. Pa egzanp nou gen konprime planin yo, depi w wè moun ap bwè yo, Micodinor, yo gentan di a sa e medikaman planin. Men menm medikaman sa a li kapab itilize pou fè lòt tretman. Pa egzanp si moun nan gen kis. Èske n konprann? Si moun nan gen fibwòm, yo konn itilize yo. Donk tan dòt lòt medikaman ankò ke n pa bezwen site la a, ou gendwa konn fonksyon yo ou menm. Medikaman yo gendwa gen yon fonksyon ki kourant. Lè m di fonksyon kourant lan. yon fonksyon ki komin, ke tout popilasyon an konnen, tèl tip de medikaman li bon pou tèl bagay. Pa egzanp, amòks, depi yo wè moun ap bwè amòks, yo konnen moun nan gen enfeksyon. Se yon egzanp m pran. Èske nou konprann? Men, sa ka rive yo gen dwa itilize amòks la pou yon lòt bagay. Èske nou konprann? Donk, li enpòtan, Fanely, e, e, lòske yon menn. Di zanmi w sa lòske n ap pran medikaman, lè doktè a ban nou yon medikaman, donk se fè doktè a konfyans, pa pran medikaman poutèt pa nou, men lè se yon moun ki konnen, yon pwofesyonèl de sante kèlkonk, yon medsen ki ban w medikaman, fè l konfyans oubyen mande l kont, epi pou w kapab konn tout detay pou w kapab pran medikaman an. Enben ok, m pral pran l la, epi apresa pou m ok, paske m bezwen pou madanm mwen ansent. Enben ok dòk la, pa gen pwoblèm non. Dakò sa dòk la, pa gen pwoblèm baz. N ap wè pwochèn fwa. Ebyen ok Ciao.
Ebyen ok pa gen pwoblèm family. M te kontan vin nan kay ou wi Dòk la. Ebyen mwen menm tou m te kontan ou te vin nan kay mwen donk m panse n ap wè ankò m ap tann ou pou n kapab anmweyy jere lòt bagay yo bon kòm ou konnen tout sa w bezwen vin kote m e lòt mesye yo tou. Lòt zanmi ou genyen tou kounye a ap tou konnen ke klomid lan kapab itilize lè yo ba yo klomid lan pou yo pran l. Se pa paske ou se fanm. Enben ok, pa gen pwoblèm, n ap pale men. Tchaw! Tchaw donk la!